Donk jodi an la gen anpil bagay pou, gen anpil kalkil ki pou ap refèt e genyen tou atitid paske laprès espanyòl jodi lendi an Ralph an gwo plan yo make ke le divorce est consommé y ap pale de Vinicius se kòmsi genyen yon machin ki òkestre menm pou fè mete kòmsi. Quand on veut tuer son chien, se sa nou t aprann, on l'accuse de rage. On dirait gon konplo k ap fèt Madrid menm pou Vinicius pa ret nan ekip la. E poutan jodi an, m ap gade Carlo Ancelotti, antrenè italyen an anndan Real, nan konferans de près ann Angletè, misye ap di ke ou wè poutèt match Vinicius jwe mal lan, misye pral deranje Arsenal demen.
E gen moun ki pral di m non sa e psikoloji. L ap jwe nan tèt jwè an. Men e Real demen ta dwe kraze Arsenal vre wi.
Poukisa w di kraze Arsenal? Se a Lond kanmenm yo prale. A!
Ou konnen Arsenal pa gen yon atakan aktyèlman? Non, Arsenal pa gen atakan. Merino pou atakan wi. E yo pèdi Magalhaes tou. Wi, defansè an. On gwo menas. Ki moute anpil nan kout tèt yo. On gwo menas sou bal arete yo. Men malgre sa ok Arsenal abitye nou a jwe de match trè taktik kote ke yo gen kontwòl la, raple w de match ke yo jwe kont City kote ke yo kontwole tempo a yo tiye match la, yo ba yon fo ritm e Arsenal gen kapasite sa. Mentnan sa rès la Ligue des Champions kote ke jwè Real yo yo galvanize yo transande depi yo tande im Ligue des Champions an e Arsenal pa gen vecu kolektif sa ni l pa gen eksperyans sa yon vik sa pa vle di ke real pa ka kale arsenal lakay arsenal non lwen de la real ka deplase al al lond lè file al chèche yon rezilta kareman li bat arsenal men dir ke yap kraze arsenal mwen m pa osi sur sitou ke real kan menm an 51 match sou sezon an pran 60 gòl
se pa fasil non sa rive e nan 16 dènye match yo real gen 2 grenn clean sheet non men demen tou ke ancelotti di ke Ke ti bo kouto a 1 pou 100 ke la 3 pou 100 lap jwe wi. Mètnan kounya eske se pa fòs yap fòsel jwe. Non il est blessé.
Eske se pa fòs yap. Il n'est pas a 100 pou 100.
Si wap fòsel jwe ok tout bagay sa ok e petèt ke ou mèt mete ti gadyen an ok ki li menm a 100 pou 100 wi. Ou byen Lunin.
Lunin genlè pa bon tou paske Lunin pa jwe kont Valence. Non misye te di ke nou pa mete Lunin kont Valence se pa paske Lunin gon bagay kelkont non men nou tèlman konnen ke Madi a enpòtan pou nou. Ok donk. Nou pa vle al mete lounin. Donk lap sere lounin.
Exactement. Pou demen.
Oui.
Kè se sèk sèt afè de koutwa. Si koutwa pa an sante li pap jwe. Jwe a lounin. Bon. Msye mèt ekip li se li konn sa lap favèl de tout fason. Men eske chwa ke l fè an. sa fòm pale de li eske lèl fè chwa lòt jou nan line up lan lè misye chwazi jwe avèk Fran Gonzalez 19 ans twazyèm gadyen ekip lan e li jwe avèk li alò ki lave la posiblite dalinye nou min il ave la posibilite men l di ou dan la pèspektiv de match mardi an li pa vle al met nou nin wonya pou lal pèdi ni nou nin. Ni Thibaut Courtois, li prefere jwe ak Fran Gonzalez. Eske sa vle di, Ralph Ganthier, ke kèlke pa, Ancelotti se pa di l ap di ke priyorite m kounye a se Lig dè Chanpyon an? Lig dè Chanpyon an, non.
Non, e il est assez réaliste. Li rann li kont ok ke desten l pa nan men l nan Liga a. L ap ret tann la manne du ciel tonbe, men desten l pa nan men l. Menm lè l ta kale Clasico a, desten l. Li pa sur ke lap genyen liga a, kounye a kisa li ka fè pou sove yon sezon? Ou nan Real Madrid, depi ou genyen lig dè chanpyon an, ou lave tout peche ou. Paske se koup o grenn zorèy ou fè listwa di klèb. E depi ou ka ajoute youn an plis, lè fini, sitou ke yo pral pale an tèm elojye de Ancelotti, si li genyen lig dè chanpyon an la, sa ap fè l 6. Sa ap fè l 6. De nèg tankou Mourinho, tankou. e Ferguson 2 antrenè lejandè se 2 yo genyen 2 nèg tankou e Guardiola se 3 l genyen si l fè si l pran 6 sa fè 2 fwa 2 fwa la valè donk y ap padone l peche ke li li galere nan liga a li pa li pa li pa pran liga a li pa t ka fè bak tou bak la nan liga a si l ka pran yon sizyèm kouwòn lig dè chanpyon men èske e Ralph Ranthier
si n ap gade sezon Real la pou kounye a la. Real gon final 26 avril, se klè. Sa vle di ke Real kapab ranpòte koup di Wa. Sa se youn. Chans Real pou l ranpòte Liga a, a kouman w ta mete l jodi a? Jodi a?
Ee, paske desten yo pa nan men yo e paske ekip k ap goumen avè l la pi fò ke yo. E ekip k ap goumen avè l la, oke tout bagay sa yo, ka kale yo tou. Mwen kwè ke jodi a, chans Real pou l gen Liga a e 20 pousan l gen. Li ka premye wi. Wi men. Ret 8 jounen yo. Wi ret 8 jounen men yap jwe ak Barcelone. Wi nan 8 jounen yo. Si w mete la 20 pou san mezanmi.
Yo pran 9 2 nan 2 premye match yo fas a Barcelone deja. E pinga yo devlope yon konpleks e Barcelone. Si yo devlope yon konpleks Barcelone li pap bon pou yo paske Barcelone ka sou wout yo tout kote. Li deja sou wout yo nan paske. E ou kon ou konn sa ou konn sa k design la a ok nan fen sezon an la a se ke sa k design nan fen sezon an la a se ke pou Barcelone avèk Real akonpli yon sezon e satisfezant youn dwe mache sou lòt si la kòmanse ok pou la final de la kou e e e koup di koup di wa le 26 mwen kwè ke si Real pran yon pran yon pran yon rakle nan men Barcelone nan final koup di wa a y ap y ap kòmanse devlope vrèman yon ou sonje epòk ke Real te devlope yon konplèks Barcelone. Wi. Se Mourinho wi ki te fè li te vin retire bagay sa. Men lè Real wè Barcelone li te konn tranble wi. Ou wè sa m vle di w. Kounya e paske se pa pèdi. Ou panse ke match 26 lan.
Se pa pèdi sèlman. Si Real pèdi match 26 lan devan Barcelone. Se jan l ap pèdi l la tou.
Li ka pèdi men se jan l ap pèdi l la. Si l pèdi yon 1 0. Bagay ou pèdi depi ala mitan an. 3 4 gòl.
Fò yo sispann bagay sa.

Ou aprann ou nan dosye sa? M pral pale de Barcelone nan wi paske gon chirepit, gon nèg ki di ke sè dènye tan Raphinha depi lè l te fin fè menas pou Brezil Ajantin nan, yo di ke Raphinha chanje. E yè je n'ai pas compris sa reyaksyon, m pral pale de sa. M pa konprann misye, on siflikèt ale li pale, misye pa respekte granmoun. e ter stegen ki se kapitèn ekip lan tou menm lè e rafinya se kapitèn tou men son kapitèn an apre ou apre ter stegen nan yerachi an e ter stegen al pale avèl sonje ke ter stegen ilè konvalesan menm lè l reprann antrènman men misye poko ok sou pye a tout bon misye bouskile ter stegen wi wi wi e e e nap pale de sa mwen mwen mwen kwè ke e gon bagay ki pa mache lakay misye. M pa konn sak pase Rafi a. Youn nan bagay ki pa mache yo se ke se premye fwa l ap afwonte sa nan sezon an ke li nan yon peryòd creuse, li nan yon peryòd densètitid. M pat janm wè Raphinha son moun ki ap gade granmoun nan je.
Non, men semèn sa yo li pa anfòm, li pap jwe byen, li pap jwe byen, li pap skore. E depi lè l tounen an, bon yap menaje l tou, li pa titilè endiskitab, donk tout sa yo ok ap deranje l tou. Bon, mwen m panse ke se kèk granmoun an Ayiti nou joure, joure, ou konn lè nan joure granmoun, epi granmoun ap al tann nan solèy midi pou l al fè, l al rele Chwè Sent Antwàn, Sent Solèy, Sent Midi, Wa de Jistis, Mache avè ou, kèk vye malediksyon, yo lage pichon sou, paske Rafinha, Rafinha pati al jwe pou Le Brésil, Dans une forme etincelante. Tout a fè.
Men Raphinha ke yo tounen bay Barcelone nan, se yon kopi de Raphinha, se yon Raphinha bò katedral wi. Wi, yon Raphinha bò katedral. Men par kont, devan Valence, banm tou fè dosye an, misye te ok devan Valence sèlman. Dènye sant li an, pa egzanp, nan fen match la, yon pye dwe mete balon anndan kan. Si Fermin takle twò ta. M estime ke Raphinha kouri anpil nan match lan. Misye jwe paske se komsi misye di ou ke j'ai une chose à prouver. Te gen yon diskisyon anvan m al jwe pou Brezil ke m te wo, trè wo nan klasman Ballon d'Or lan. Men mes prestations avec le Brésil, surtout ma défaite face à l'Argentine, aprè tout sa m te pale, fè ke nan echèl lan misye bese. Mentnan, lè misye rantre pou yon match fas a Osasuna, il a ete menaje. Le match dapre, il a ankò ete menaje. Dènye, premye fwa nou wè misye la, se devan Valence.
E misye kounye a pral te bezwen make teren li, make teritwa l, make nan match lan pou l di ke je suis de retour. Men tel n'a pas été le cas. Non, non.
E li fristre tou de prestasyon l, li fristre de movèz. fòm ni ni tou sa donk e menm ti bonòm nan fò menm ti bonòm nan tou e yamal yamal pat yamal te trè bouyon li te trè bouyon nan match e balans lan nan match e ke yo jwe devan betis lan bon imajine w devan betis si isko te nan match sa wi
wi si isko nan match sa e mwen ape se pou katon isko pat la yamal ap di mal li te ka pi mal pou baselòn li te ka pi mal pou baselòn

Non men se vre Barcelone plenyen anpil anpil. Ah non Barcelone abitye nou a de ekselan de ekselan pèfòmans ok kolektif sa li pat youn nan yo se ton se ton match mwayen mwayen ok an tèm de pèfòmans e pou Barcelone donk se son match vit a oubliye. Bon antouka Hansi Flick di ke E fizikman e mantalman Lafinia e fatige bon eske se ekskiz lap chèche pou jwè li paske fòl menaje jwè a tou lap pwoteje l lap pwoteje jwè li sal gen pou dil la lap dil anfas e 1 a 1 moun pa bezwen konnen ok sa lap dil la lap pwoteje jwè l se gen lojik wi wi toutafè se gen lojik paske li rann li kont tou ke se lap bezwen yon meyè Rafinia pou. boukle rès sezon an paske rien ne sert de courir, il faut partir à point e fè 80 pousan sezon an avèk briyantin sa lè fini al echwe nan 20 dènye nan 20 pousan k rete a ok li pap bon pou yo donk yo bezwen yo bezwen yon Raphinha anfòm yon Lewandowski anfòm yon Yamal an janb yon Pedri an janb yon De Jong an janb pou y al konkeri Mès ke fristrasyon Raphinha tou. pa vini du fait ke malgre tout fòm ke nap pale de Raphinha e Pedri m kwè Pedri gentan fini homme du match preske 20 fwa nan sezon la. M pa kwè lap gade bagay sa yo. A ou pa atansyon M pa kwè.
Pedri tout match yo nèt preske Barcelone jwe Wi se li ki meyè misye toujou fini homme du match wi. Non m pa kwè Raphinha ap gade bagay sa yo. M pa kwè. M pa kwè l nan lojik ke Endividyalis ok kote ke sak konte pou li se pèfòmans pa l li menm mwen kwè sa. Men yon lòt bagay Ralph, talè ou di m yon bagay ki atire atansyon m, ou di ke e si Ancelotti santi ke puiske desten l pa nan men l nan Liga a, Barcelone jodi a se 4 pwen gen sou li. Avan match lan lè l te fè chwa a, Barcelone te gen 3 pwen sou li. Li gen dwa pral di tèt li kounye a. Eske map rete pou m prime pou m fè gwo match mwen yo nan Lig dè Chanpyon an epi mwen abandone pratikman prèske Liga a? Ou di m wi se twofe an. Li pa ka abandone Liga a. Li gen dwa li gen dwa li gen dwa mete. Pa priyorize l? Li gen dwa li gen paske pou l pwofite tou don fo pa de Barcelone fòk li menm l ap kontinye genyen nan Liga a. Si l pap kontinye genyen se plis piyay pou Barcelone, se plis jokè ke Barcelone genyen li menm. Paske map gade pri liga a, lè w ranpòte liga a avèk lè w ranpòte Liga Chanpyon an, ekip ki pran Liga Chanpyon se 127 milyon ewo yo ba li. Ekip ki pran liga se 158 milyon ewo yo ba li. Men e pa menm bagay la, 158 milyon ewo sou 38 match, lòt la li menm se 127 milyon ewo sou 15 match ou 17 match.

La on parle de 6 milliards de dollars ok e reparti ok sou e e on on e kèlke kèlke zane donk e se se se se sa k fè se sa k fè menm lè zekip relegab ok di chanpyona anglè e e e e e di di dizuityèm diznevyèm e ventyèm yo y ap desann an chanpyonchip wan an divizyon wan sa yo rele dezyèm divizyon an avèk san milyon ewo nan pòch yo.

Endyen gade chanpyona anglè a tèt chaje, tèt kale e gen gen gen chinwa yo ok tout wè sa tout pakistan tout moun sa yo lè fini tout ti gazyatik yo tou ok tout wè sa lè fini lè w rive ozetazini gen ti pochèt fanatik manchester united ti pochèt fanatik ee arsenal ti kominote fanatik chelsea ok tout wè sa ee gon kilti menm.